Anndan videyo sa nèg sa ap plede pale di kijan yo gen gwo kès, anpil lajan, yon pakèt fanm ki toutouni epi anpil alkòl epi anpil masisi ki nan gang. San pa pèdi tan, ann al nan videyo a.
Donk fèstò vòl misye dwe konsa se dam Never Always Lee King Pistol Parking sa vle di. Yo toujou di konsa ke misye pa janm mache san pistolè, san zam sou li. Ou konn sa m di w la, nèg sa yo toujou ame.
E la misye di konsa avèk pil tomatik sa yo nou pral voye l nan paradi. Ou konn sa m di w la, nèg sa yo se dechaje yo tomatik menn. Ou konn sa m di w lan, yo pral voye l nan paradi, an palan de enmi an.
E la misye di konsa, wait, wait, wait, se nifi fon ti tann, fon ti tann, yon ti poze. Ou konn sa m di w lan, an ale.
E la misye di konsa, yo feeling sturdy, hein, Sa vle di misye di konsa ou soti sou jan solid wi pa vre? E la misye di konsa lè mi si something sa vle di donk sa se evolyasyon anglè a li ye vrè mo a se let me see something men misye di w let me see something so banm wè yon ti bagay ou konn sa m di w la banm wè yon ti bagay
e la misye di w shake it shake it shake it sa vle di sekwe l sekwe l ou konn sa m di w la ou wè de kisa misye ap pale a hein
e la misye di konsa she like the way I dance so fanm nan renmen jan misye ap danse a.
E la misye di konsa li renmen jan map bouje a don m kwè soumoun la ou pa egare ou wè de kisa misye ap pale a
E la misye di konsa li renmen jan map rock lan rock sa antre 2 sans antre chante epi danse ou konn sa m di w la fanm nan renmen jan misye ap rock la
Donk la misye di konsa she like the way I woo sa vle di fanm nan renmen jan misye ap koutize l la moun kap aprann pale anglè yo misye ta sipoze di she likes men pou evolyasyon anglè a misye just di She like sa vle di fanm nan renmen jan misye ap kotizel la. And she let it clap for a nigga. E la misye di konsa and she let it clap for a nigga. Donk nega nan fraz sa li sinifi negro. So manzè bat aplodi pou yon moun ki nwa. So depi ou nwa ou kapab, spesyalman mwen menm, depi ou yon moun ki nwa ou kapab, negro se afriken moun ki nwa sa yo, ann kontinye. And she throw it back for a nigga. E la misye di konsa and she throw it back for a nigga. So li rejetel pou yon nèg nwa ankò ou konn sam diw lan donk fè may nou travay donk m pa vle video a pi konplike ke sa. Mike Mary Mike Mary. Mike Mary Mike Mary donk mwen pa etidye istwa nèg sa yo donk m pa konn sa kap pase de yo m pa konn sa Mike Mary an ye pou li e m konnen li se yon kreyatè de mòd ameriken e li se fondatè e l se pdg, prezidan, direktè jeneral kreyatif Damirin an So m pa konn plis de sa ann kontinye. Billie Jean Billie Jean Christian Dior Dior. Billie Jean Billie Jean Christian Dior Sa yo seri de moun ke nèg sa yo just site non yo donk m pa konn ki relasyon ki genyen antre yo donk m pa vle al pi lwen donk m la pou m tradui mizik lan pou ou ann ale. Kòman Pinos Dos. Donk misye vle fè w konnen ke li nan tout boutik sa vle di misye tout kote nèt. Gen nèg sa yo gen kòb, yo gen lò, yo gen tout bagay sou yo nèt nèg sa yo. La misye di konsa ke lè lap fè lapli se lè sa li devèse, it pours. La misye di konsa when I walk in the spot, thirty on me sinifi lè misye ap mache sou plas la li gen 30 ki sou li, m pa bezwen di w 30 kisa li ye non, m pa konn si se fanm, si se chen, si se lajan donk misye gen 30 sou li. E la misye di konsa mwen reyachte klèb la e nèg ki avè m yo konn sa. Nèg yo konnen m peye. Ou konn sa m di w lan? I can't fuck with these niggas cause niggas is gay. E la misye di w konsa ke l pap k a nèg k a vè l yo paske l gentan konn tout se masisi. Ou konn sa m di w lan? Nèg yo, nèg yo nan, nan bwè ji kalalou menn. All in my page, suckin dick. E la misye di w konsa tout sou paj mwen y ap souse yo. Donk, misye, misye, misye nan, misye nan pen mouye kanmenm. E la pa bliye pran YouTube mwen an ki se Jayperfect Official and Facebook lan tou ki se Jayperfect Official, Instagram nan menm bagay, menm sou TikTok la la menm bagay. Kite yon kòmantè pou di m si w bezwen rès la, still kite youn toujou pou di m konsa ki mizik ou vle m tradui pou ou nan bon lang kreyòl ayisyen an. N ap wè se yon lòt videyo, tchaw tchaw.